Bonjou bonswa frè m sè m konpatriyòt nou yo kòman nou ye anba tout tèt fè mal sa yo menm si pa gen lamanjay lavi difisil SPAD news deja swete w on jwaye nowèl e bòn ane 2024 vini vini pran ti chèz ba w rete chita la avèk nou konsa ou va konnen tout sa ki pase an repiblik dominikèn pandan semèn nan.

Bonjou bonswa kòman nou ye frèm sèm se SPRD news ki antre lakay ou jodi an nou vini pou nou kapab pote yon demanti fòmèl a jounal dominiken ki di konsa ke polis ayisyen yo antre sou teritwa dominiken yo nan la Vihia nan Dahabong yo detwi pwodwi dominiken e yo agredir oubyen yo fè vyolans sou komèsan dominiken. Mwen vini pou ke mwen kapab denonse, denonse tit jounal sa a ki se jounal ki fè konnen ke polis ayisyen yo yo rantre sou teritwa dominiken an e yo menm di se nan la Vihia yo detwi pwodwi dominiken e yo agredir yo, sa vle di yo fè vyolans sou yo. Nòmalman nou tout nou gade video an, nou gade sak pase an, yo menm tou yo gade video an, yo di sa yo vle. Men sèlman mwen vle fè nou konnen ke lòske yon bagay pase an Repiblik Dominikèn, Ayisyen yo konprann li yon jan, lè yon bagay pase an Ayiti, Dominiken yo konprann li yon jan. Genyen 2 vèsyon ki ap sikile, genyen yon gwoup nan pati ayisyen an ki di ke polis yo yo sou sòl, yo sou tè Ayiti an e an Repiblik Dominikèn, yo fè konnen ke se an Repiblik Dominikèn ke polis yo ye. Mwen raple m ke mwen te pote yon bon ti E diferans ki genyen nan tè sa a, nan tè kote ke nèg yo te twouve yo an, se yon tè neut kote ki kapab genyen sivil ladan sèlman. M raple m lòske m te di nan videyo ke m te fè avan an, Ke tè sa a li pa dwe genyen militè sou li, alamut ke li genyen militè oubyen fòs ame, ebyen se sèlman gè ki kapab pwodui. E, gen anpil moun ki pa te konprann sa ke m te di an, paske yo pa te twouve l nan magnitude sa a. Men poutan, Si n ap gade sa ki pase jodi an, n ap kapab konprann ke sivil yo yo menm yo kapab ini yo sou li, men ame, fòs ame yo pap janm kapab ini yo nan yon tè ki neut kote ki pa pou yonn, ki pa pou lòt. Dominiken yo di konsa ke ti bout tè kote ki tap, ki genyen mache ilegal la se pou yo ke li ye, e yo fè konnen ke fòs, eh, polis lan, fè vyolans sou machann yo. Yon bagay ke map fè nou konnen ke mache ilegal sa ki ap fèt la se yon fason pou destabilize mantalite ayisyèn nan ki ap fè rezistans avèk pwodwi dominiken yo. Se tankou m te kapab di w, ou gen yon chat avèk yon rat, ki nan konpetisyon, chat la vini li vini avèk yon ti bè li mete devan twou a, ebyen pou rat la kapab sòti vin manje nan ti bè sa. Alamenm ke rat la sòti vin manje ti bè a, lòske l kòmanse manje bè, li jwenn yon lòt ti bè, li jwenn yon ti vyann, li jwenn yon ti bagay pou ke l kapab amize li, ebyen apre sa rat la ap manje l tou kri. M es m vle ke nou kapab konprann sa ke m di lòske mwen fè alegori antre rat la ansanm avèk chat la. Chat la se Repiblik Dominikèn, rat la se Ayisyen yo. Ebyen, Repiblik Dominikèn ki se chat la, li mete bè, li mete vyann, l ap rale rat la pou rat la kapab vin manje. An ke rat la vin manje li ap manje rat la ebyen kòman lòske m di lap manje rat la men kisa replik dominikèn ap fè ayisyen yo lòske mache a kòmanse an kontrebann yo kòmanse ap achte yo pral di a non si nou achte jodi a yonn nou ka achte de nou ka achte twa pwodwi nou ka achte kat pwodwi jiskaske yo di non kounye a la nou bezwen pou nou kapab achte tout pwodwi ke nou vle. Ebyen, nou sonje sa k te pase madi pase nan fwontyè a kote ke nèg yo te ouvri fwontyè a avèk zam ilegal. Kounya la pèp lan tout bon ap vini y ap ouvri pòt fwontyè a e pa gen moun ki ap ka fèmen l. Paske nòmalman depi se pèp ki pale se la vwa de Dye jan ke nou tout nou konnen l lan. Paske pa genyen okenn fòs ki pi wo pase pèp la ki se pèp la menm. Ebyen Dominiken yo ap chèche pou ke Ayisyen yo kapab di bon sètase, Abraham di sètase n ap ouvri fwontyè a jan Ay e chèf ayisyen yo vle, jan ke yo pa vle, se grenadye alaso nap ouvri fwontyè a. E se se yon efè psikolojik ke dominiken yo yo menm yo ap egzèse sou ayisyen yo. Si nap gade byen nap wè ke repiblik dominikèn se te fòs ame an ki ap bay mache ilegal lan sekirite. Fòs ame an, ki la pou kapab pwoteje fwontyè an, ebyen se li menm ki la pou bay mache ilegal la sekirite. Si n ap gade nan videyo a, genyen yon machann kote ke polis yo ap jete machandiz li, li gen tan kouri rele, Guardia! Guardia! Se tankou nou kapab di w se fòs ame a ki te voye l la menm, l ap mande yo pou yo fè yon bagay pou li. E daprè yonn nan deklarasyon ke mesye yo yo menm yo fè, ke e fòs ame dominiken tap voye wòch sou yo. Yo pa di se pèp la. Sa m pa konnen paske m pa twouve l nan yon video kote ke kiyès ki tap voye wòch la egzakteman. Men, yo fè konnen ke se te fòs ame an ki tap voye wòch, yo menm yo tire gaz. Bon, m byen kontan se konsa sa pase, men l te ka pase yon fason ki pi mal paske si fòs ame an te chwazi tire, polis yo t ap ripòste ebyen t ap gen yon gè Repiblik Dominikèn avèk Ayiti. Men kòman n kapab konprann pou ke yon fòs ame ke yo voye pou kapab pwoteje yon fwontyè, li yo pran l yo lage li nan pwoteje mache ilegal, pwoteje machandiz ilegal. Sa son bagay ki trè klè, ki montre ke gouvèneman dominiken an li menm li kanpe dèyè sa ki ap fèt la. Se yon efè psikolojik, m swete ke tout ayisyen nou konprann sa, nou pa pran nan pwovokasyon dominiken yo, paske efè psikolojik lan li kòmanse sa gen lontan e l ap kontinye. Malgre polis yo di konsa ke yo ap mache de fwontyè an fwontyè pou yo kapab retire bagay mache ilegal lan, men nou konnen ap gen yon moman ki ap rive kote ke yo gen dwa pa kapab fè anyen. Se nan menm optik sa ke nou rele tout Ayisyen a inyon pou ke yo kapab konprann efè psikolojik ke gouvèneman dominiken an li menm li ap fè. Paske, si nou kite nou pran nan pwovokasyon sa yo, nou deja konnen ke si fwontyè a ouvri tout bagay ap fonksyone nòmal, etidyan yo p ap kapab jwenn demand ke yo te fè pou viza pou yo pa vin seke chak mwa a, nou deja konnen ke y ap depòte nou okontrè yo ka menm tiye anpil nan nou paske yo abitye fè l deja. e yap vin lage nou pye atè san anyen yap vòlè tout bagay ki anndan kay nou jan yo abitye fèl deja, si ke nou aksepte ouvri fwontyè lan tout demand ke nou te mande abibi pap janm vin mande eskiz a pèp ayisyen an paske li te pran desizyon ilegal li yo, yap maltrete pitit nou, fanmi nou, zanmi nou, tout ayisyen an jeneral ki twouve yo an repiblik dominikèn kew te ilegal, kew legal ebyen wap pase nan boulldozè dominiken an paske yap di bon si ke nou aksepte ouvri fwontyè a san okenn kondisyon yo pa reyini ebyen pa gen okenn mwayen pou ke yo kapab pran nou o serye pou yo kapab negosye ansanm avèk nou lòske gen yon bagay ki pase nou dwe sezi tan sa a kote ke nou genyen yon kapasite pou nou kapab genyen kontwòl sitiyasyon an, toujou rete avèk kontwòl sitiyasyon an. Paske lòske ou gen yon advèsè ki fò ansanm avèk ou, sa ke ou dwe chèche pwen sansib li. Ebyen nou jwenn pwen sansib la jan ke nou fè l deja a, se nou aksepte fèmen fwontyè a pou ke l pa ouvri. Men, èske fwontyè ki fèmen an, li bon pou nou? Èske lè fwontyè a ouvri, li bon pou nou? Kounye a la, lefètke nou konnen ke lè fwontyè a fèmen li pa bon pou nou, sa se yon bagay ki nòmal, li pa bon pou nou, men li plis pa bon pou Dominiken yo, pandan ke li pa bon pou nou paske genyen Ayisyen ki genyen biznis yo an Repiblik Dominikèn, fòk yo kapab vin jere li. Genyen Ayisyen ki gen fanmi yo an Repiblik Dominikèn, fòk yo kapab pran swen yo. Pou lè fontyè a pa fèmen, gen etidyan ki an Repiblik Dominikèn, fòk paran yo kapab pran swen yo. Lè fontyè a fèmen, li pa bon pou nou. Men, li pa bon pou Dominiken yo tou. Se sa k fè, nou oblije rete fèm, fèm opòz pou ke nou kapab genyen kontwòl sitiyasyon an paske Lè sitiyasyon an dejenere nan men nou, nou pap kapab konprann, nou pap kapab konnen kisa pou nou fè egzakteman. Jan ke m di an, se rete fèm, fèmen fontyè a jiskaske e tout kondisyon yo reyini. Alamit ke kondisyon yo reyini a inè dis, ebyen, Nou sipoze ouvri fwontyè an a inè 10 pwen 5 segond. Sa ke m di an, s on bagay ki trè klè. Fòk nou chèche toujou genyen kontwòl paske dominiken yo, yo fè konnen ke yo pa ka pran okenn desizyon, yo di nenpòt ti sa yo fè nou, kominote entènasyonal la ap tonbe sou yo. Ebyen, Nou dwe rete sou menm liy nan, pa bat pou ke se nou menm ki fè vyolans sou yo avan, pa bat pou se nou menm ki pwovoke yon seri de sitiyasyon. Kote ke nou te ye, kote ke nou wè polis yo ap pase sou liy fontyè lan, ni Dominiken, ni Ayisyen ka pase sou li, Dominiken yo fè konnen ke se nan teritwa dominiken ke polis ayisyen yo ye, mwen menm m pote yon manti fòmèl sou sa paske polis yo pa t janm twouve yo sou teritwa dominiken, men yo te twouve yo sou yon teritwa nèt ki gen yon mache, yon kontreband, ki gen 2 nasyon ki ap fè li, si ke dominiken yo, sòlda dominiken yo pa pran desizyon pou yo kapab kraze mache sa a, ki ilegal, se tankou te ka ap di w se dwòg. Poukisa gouvènman dominiken an aksepte pou ke li kapab e kont tout moun ki ap vann dwòg, paske li ilegal, poutan li pa aksepte pou ke l kapab kont tout machann ki ap vann machandiz ki pa dwe pase nan fwontyè a paske yo ilegal. Sa se yon bagay sikolojik, Ayisyen pa pran nan pwovokasyon sa a. Rete fèm o pòs, kenbe moral nou wo, konprann sa ki ap pase a, ti machann yo, moun ki nan nesesite yo nou konnen ke yo nan nesesite vre, ap toujou genyen anpil nan yo ki ap tonbe paske lachè è fèb, men nap mande pou ke leta a li menm li kapab pran yon desizyon ki fèm. Desizyon ki fèm ke leta a sipoze pran se chèche silvouplè. silvouplè chèche yon lòt mache chèche yon lòt kote pou ke ou kapab al chèche machandiz pou ke pèp lan li menm li pa mouri ak grangou e li gen yon ti pwovèb ki di vant afame na pwen dorèy lè moun yo grangou tout bon pa gen anyen ki antre Ebyen yo pap genyen tande. Wap wè yo vini yo ouvri fontyè a epa gen moun ki ka fèl fèmen. Gouvèneman an silvouplè mesye Ariel Henry moun komès yo chèche yon lòt kote pou ke nou kapab pèmèt ke pèp lan li menm li manje. M sonje byen depi menm Premye jou, dezyèm jou, twazyèm jou ke fwontyè a te fèmen, Mesye Johnson Napoleon, li te bay yon mwayen pou ke nou te kapab jwenn manje pou pèp lan manje. Men malerezman, pa gen okenn moun ki fè anyen. Li te pale de Chicken Caicos, de Jamaica, eh, li te pale de Cuba and eh, Miami. Ke nou kapab fè manje soti la yo. Si nou te tande mesye sa lè l te pale a, m panse nou pa t ap okipe nou de Repiblik Dominikèn e machann yo pa t ap bezwen ale nan kontrebann paske yo t ap di Dominiken yo konsa, Rete kote nou ye avèk pil malpwòpte nou yo ki plen TSAF nan yo, TSAF Se yon seri de pwodui ki twouve yo anndan, yon seri de pwodui chimik ki twouve yo anndan pwodui ke n ap konsome yo ki kapab pèmèt ke fi pa ka fè pitit, ki kapab pèmèt ke fi yo, moun ki ap viv an Ayiti ki konsome manje sa yo, yo pa grandi, e ki pèmèt ke moun yo vyeyi rapid epi yo mouri.

Ok manje dominiken yo chaje TSAF banm dil tou piti pou dominiken yo pa tande manje dominiken yo chaje TSAF silvouplè moun ki a prale nan kontrebann yo manje patat manje bannann manje yanm manje manje e tout sa ke nou konn fè an ayiti yo silvouplè pa ale manje manje dominiken sa yo pandan se tan an repiblik dominikèn manje sa yo pa antre nan mache dominiken an manje sa yo pa antre nan sak dominiken konsome se sak fè nou wè sou fontyè an lòske fontyè an te fèmen nan jou pase yo e ya 1 mwa de sela yo te oblije jete manje yo. Yo man yo jete sak diri. Imajine w sak diri ti ka fè plis ke 3 mwa depi ke li yon kote ki sèk, plis ke 5 mwa, 6 mwa, menm 1 an menm, depi kote a sèk, pa genyen dlo, pa gen imidite, li kapab pwoteje. Ebyen, nèg yo ap jete sak diri. sou kelke semèn ke fwontyè a fèmen. Bagay ki pwouve ap jete sak diri menm dominiken yo gen anpil dominiken ki vòlè ki pran bon yo pa vòlè yo pran nan diri sa yo ke nèg yo jete an pou yo kapab manje. Malerezman yo pa konnen ke rezon ki fè yo jete yo. Ebyen sa ki pase sou fwontyè a jodi an ki se jodi dimanch lan ebyen Eeh polis yo mwen di bravo pou li fon bravo udmo bravo direktè komès lan bravo majistra bravo tout jounalis yo ki te la ki kouvri polis yo ki pèmèt ke anyen mal pa rive yo paske avèk prezans jounalis yo jan ke nou di nou te wèl lan eeh genyen kèk moun ki paka riposte Sòlda dominiken yo pa riposte. Yonn nan rezon k fè sòlda dominiken yo pa riposte, premyèman, Ayisyen yo pa t twouve yo sou sòl dominiken an. Dezyèmman, nenpòt ripòs ki fèt nan moman sa a, se va yon gè ke nou p ap kapab kenbe. Epi twazyèman, si sòlda yo riposte, sa vle di ke yo ap pwoteje dè byen ilegal Pandansetan, Dominiken yo se pa sa yo di non yo di konsa ke solda yo yo menm yo pa reyaji se se paske e pou e kominote entènasyonal la pa pa pa pa kraze Repiblik Dominikèn paske se sa Repiblik Dominikèn ap tann ò e solda yo pa reyaji se paske solda yo genyen yon moral ki wo ki moral? Ki Dominiken? Ki moral? Ki dominiken? Hein? Imajine w, ki dominiken ki ta pral wè ayisyen ap fè yon seri de bagay e pou y ap gade l konsa? Mwen menm m abitye ansanm avèk yo, m konnen kòman yo ye, m konn kòman yo reyaji. Yo trè trè trè bruto, yo trè brut, yo trè malelve. Yo trè enpilsif. Ok? Yo, yo, nenpòt ti bagay yo fache. Konprann?

Gaz yo pa tonbe aprè miray lan paske sa wi son provokasyon. Men tout gaz ki tonbe anvan miray la anfèt gade moun ki pran gaz dèyè miray la. Si w pran gaz dèyè miray la paske w te pre, paske w te la. E yon lòt fwa ankò m ap di mèsi a Polifron, Udmo e tout. majistra, direktè komès lan, tout moun ki te la, ki pèmèt ke travay sa a te reyalize e ki ap pèmèt ke l ap kontinye reyalize. Pou m kapab fini, silvouplè, Ariel Henry, chèche yon lòt kote pou ke moun yo kapab jwenn manje pou yo manje. Chèche yon lòt mache. Kiba, Kiraso, Tuken Caicos, Miami, Jamayik, chèche yon lòt mache. Se te SPRD, mèsi paske ou tap tande nou, ebyen nou diw babay, a la pwochèn.
Nou pa rete non, men nap tounen ankò, konsa ou va konnen tout sa ki pase an Repiblik Dominikèn pandan semèn nan. Pa bliye like, kòmante e pataje video a, konsa fanmi an va grandi pi plis. SPRD News, Swete w Joyeux Noël e Bonne Année 2024.